M bal tout lòt non k egziste men talè n pral konn non sa yo non yo la a. Di Morvan John Colem t akademi yo mete l deyò pou vòlè yon telefòn. Ki telefòn mètdam mèsi an 2010? Ki telefòn Morvan John Colem ta ka jete an 2010? Pandan yon nèg antre anndan akademi de polis li kite 2 machin deyò e l kite li kite yon pakèt detay epi li menm kite djòb nan òganizasyon. Kiyès pou nèg sa ta ye pou ta al vòlè M telefòn yon bòs. Ki bòs ankò m tande yon bòs mason. Ou pral konn detay tonton pase fò n eklèsi. Si, an avril dènye, nou nèg ki t anndan akademi yo te rele live pou yo te blaze ti nonm ki rele Kris la nan ti bwa k te di sa. Gade de gang wi k di Morvan Jhon Kòlè m vòlè telefòn nan. Youn rele Bob C, Lòt la rele Kris la. Alé di de konpè. E yo menm ankò ki bal aksè pou l pase nan gran ravin fin fè emisyon l. Ay e Kris la nan baz Pilat e bòs misye nan baz Pilat. Bòs Bòb se e gwo chèf li ye nan baz Pilat. Dayè e li kap bay nèg yo lajan pou yo fonksyone. Se nòmal pou pitit gang ak gang ak. Frè gang ap rele Morvan John Colem vòlon telefòn. Tonton nou ka vòlè tout bagay sof telefòn. Men di Morvan se vòlè son m pa konn ki non m te ka ba li de ki sa m ta ka kalifye l. John ka vòlè pou Colem. Colem ka vòlè pou John. Men John Colem pa ka vòlè pou Morvan. Paske Morvan nan pa sinyati pa m. Morvan nan se sinyati yon pakèt. Grand Orient, Morvan nan se sinyati yon pakèt nèg ki kredib, ki respekte tèt yo, sa vle di Morvan John Colem pap janm fè erè sa yon jou nan vi l pou l sal non sa k rele Morvan paske Morvan gen twòp gwo torian ki genyen l, ki gen etikèt sa nan do yo. Li pa ka fè erè sa.
Tou kout, Ti koze ak lafanmi. Novanb 2020, Se devlopman k pral antre lakay ou. Tou kout, Ti koze ak lafanmi, E n ap mande moun Facebook yo detanzantan gen kèk ti bagay nou lage, yo lage l. Men ti koze sou lafanmi an lage l pou nou. Paske m di nou sa, si se an aval n ap chèche rezoud sa n ta dwe rezoud an amou nan sosyete an, Sosyete an se yon espès an vwa de disparisyon jan l prale a, se timoun yo pou nou repran. Timoun yo pou n pran an men. E kiyès ki gen misyon sa a? Se paran yo, se legliz la avèk lekòl. E nou ap batay pou wè kòman yo te ka retounen nan enstriksyon an, e enstriksyon sivik e moral, savwa vivre. E gen lekòl menm ki fè kou biblik pou timoun yo. Se trè trè enpòtan. Paske si nou pa pran timoun yo an men, sèl espwa m wè k gen la a se ta kòmanse pran timoun yo an men. Timoun yo. Kòmanse prepare yo. Wè si nan 25, 30, 40 an, ou na gen yon jenerasyon ki plizoumwen ke sa n gen la a jodi a. Mwen m se misyon sa a ke m pran. M mande nou, nou menm k ap chak fwa gen yon bagay ki di k enpòtan, Nou cher li gaye li ben ti koze ak la fanmi an li enpòtan edem gayel edem gayel e Facebook la moun ap fè menm jan avèk Manno k dil kite Facebook nèt mpaka kite Facebook pou sa moun ap ekri sou Facebook chak moun gen dwa Facebook lan yo pa mande w nivo detid Facebook lan yo pa mande w sètifika bòn vi e mè si yo te mande bagay sa gen kèk moun ki patap ka moute sou Facebook lan. Tankou Morvan nan 2 vendezyèm pwomosyon lapolis nasyonal al vòlò yon telefòn, yo mete l deyò. Epi l ateri yon vye van lage l ki kote sa Kanada, kounye a l gentan jounalis sou entènèt, li di nenpòt sa l vle. Nenpòt sa l vle. Yon telefòn yon bòs mason k ap fè yon travay nan akademi polis la wi. Morvan sot nan lakou al vòlò telefòn nan. Enben poukisa Morvan t ap nan vendezyèm pwomosyon lapolis nasyonal? W al mande m pou m pèdi tan ap reponn Morvan. Donk ti koze ak lafanmi an. Bon, mèdam, mèsye, menm mwen ki se Morvan John Colin, m oblije ri. M oblije ri. Sa nèg yo pa t ka konprann, yo pa t ka janm konprann yon jou, si ke yon emisyon politik onivo de Facebook oubyen sou YouTube, tap rive sou yo konsa sa boulvèse la repiblik e sa fè yo mal anpil eeeeeh mesye sa fè sa fè nèg yo pa santi yo alèz onivo de kapital la paske ki metòd nèg yo te konn itilize yo rete nan près tradisyonèl tankou yon seri de radyo ki ret la nan lakou pòtoprens depi rive leogàn yo pa gen sinyal ankò

Kòmanse pran pòs la. Ebyen medam mesye, aprè ke n te fin dezabiye ti jounalis kowonpi sa nan peyi a, ebyen misye te fache kou kong daprè sa pwòch li yo di nou. Chèche, sa vle di nèg sa yo, e sa m ap pale w de jounalis an Ayiti a, yo pa konn fè ankèt, yo pa konn kòman pou yo al fè ankèt si yo bezwen dosye pou yo vini ak dosye. Morvan John Colem te kite Andikap Entènasyonal kòm asistan jesyon a la sekirite l t al fèmen nan lapolis ke l te enskri depi lè l te ANDC a lepòk 2008. Epi di kou, rive anndan akademi de polis, apre ke Nou fin pase peryòd doryantasyon e nou nan sal, nou vin nan klas, n al lekòl epi n toujou ap antrene maten midi swa, n ap fè seremonyal tou sa. E Morvan John Colin m'a été un gars rebelle, sètadi m te yon aspiran polisye kon ti jan, rebèl tou paske gen de bagay m wè enstriktè yo ap bat pou yo fann dan sant lan, m pap ba w manti, se pa e pa e pa e pa bagay pou yo ta ap moutre, e bagay pou li se bagay nèg nan lame. Men m te yon ti jan rebèl men rebèl la e pa kòmsi m te derespekte nèg yo. E sa misye di de kesyon bòs ki te vin travay sou lakou a, se bagay serye misye ap pale. Men se sèl sa l pa di k serye se vòlè telefòn nan. Antre anndan akademi de polis apre yon 4 mwa ou toujou la. Lò ou alèz, lò ou ka sot lè w sot deyò ou alèz w ap jwenn moun ou pale ou santi w alèz. Arive mwad desanm, Ou kite lakay ou pa janm gen nouvèl frè w, ou pa janm gen nouvèl sè w. E m te gen ti mennaj mwen Filadèlfya, m pa janm gen nouvèl li. Èske w konprann? Vin gen yon travay anndan akademi de polis, ki se e nèg y ap fè travay. Sa twouve ke tout nèg ap mande bòs telefòn yo aksè pou yo pale ak fanmi yo. Men pwoblèm ki genyen, nèg yo pa gen mwayen nan men yo pou y achte kat. Genyen ki bay nèg fè ti apèl konsa konsa. Mwen menm menm ki se John Colem Morvan, ki pa t yon nèg ki te lagis lak dat, te toujou gen bon ti mwayen nan men m, m ka manje, m ka bwè, m ka fonksyone e m gen mennaj lòt bò ki te prè pou fè nenpòtekwa e twa jou avan m al fè m e k te vin Ayiti, k vin wè m nòmalman. E ti bòs telefòn sa ki t ap plenyen ke l pa gen kat sou telefòn li, e pa t bòs mason misye te ye non. Ou pa m di misye se yon bòs k ap kenbe fè pou bòs mason yo. Ki ti telefòn tèt gridap wi. Yon ti telefòn tèt gridap wi. Epi, m di misye, ban m non, e, e, men non on moun mwen genyen Lèzetazini Damerik, rele l, di Morvan John Colin, m di, pou bol, paske misye t ap plenyen l pa ka met pitit li lekòl. M di, pokipo, e, li, e, e, e, pi, li di m, depi ann oktòb, pitit li pa al lekòl paske l pa gen mwayen. Menm ti bagay travay sa l vin fè la, e kèk grenn jou yo rele l vin, vin fè l. Sa vle di ti bòs la. Di misye pou repo pitit ou deja al lekòl. Kòm m pa ka sot deyò m al labank pou m pran lajan pou t bay misye, m fè misye rele yon mennaj mwen genyen Lèzetazini Damerik ki fè misye kado anviwon 5 mil dola ayisyen peye ane lekòl pitit misye pou li. E an menm tan tou, li bay misye 150 dola ameriken Pouw ban mwen kote m ye ya m di misye kenbe lajan paske m pa gen aksè ak kòb sèlman m te fè misye banm mil dola e mil dola sa m te vin nan sant la avèl e m peye pou tout seksyon m nan nèt trant dola trant dola tout nèg ki nan seksyon 14 konnen konn sa m peye pou tout nèg mwen yo nèt ni medam mwen yo anndan an m peye pou yo trant dola trant dola trant dola pou lè ap woule pou yo ka pran foto pou yo ka al devlope foto pou yo pa ye timoun yo t antre yo pat kite w antre a kòb mwen m t antre a mil dola yo te nèg estriktè yo te vòlèl Èske w konprann? Ti bòs la pote mil dola ban mwen nan san senkant dola ameriken an, epi m di misye, Pran rès la, mete kat sou telefòn ou pou chak ou vini pou w ka toujou ba nou pale. Se nan optik sa a, 18 on, on, m bliye ki fèt ki te genyen, gen travo kominotè, epi Morvan John Colem avèk tout staf li, nèg seksyon 14, Na trav nap travay nap netwaye lakou nap netwaye lakou men nap veye striktè an menm tan pase nou touj ap fè ti apèl epa premye fwa se toutan nap fè apèl ti bòs la depil vini l remèt nou telefòn nan nou menm nou pati nal pale pale nou plizyè tout nèg mwen yo nèt konn sa epi gon lè gon travo kominotè m bliye ki ki ki fèt ki te genyen men pa gen kou men nal travo kominotè nan travo kominotè kòm se mwen menm ki bòs la Kòm se mwen menm k achte kat met sou telefòn ti jèn nan k vin travay la, sa vle di e mwen k pou pale an dènye epi e mwen k pou pale plis tou. Tout nèg mwen yo, Ti James, John Joseph, Endyen, tout nèg mwen yo, nèg yo pat yo tout fin pale a fanmi yo nèt nèt nèt epi yo tou al travay. Mwen kòm se mwen k mèt, e mwen k bòs la, sa vle di e mwen k met minit sou telefòn e mwen k pou pale plis. Fò m rele frè m, apre sa fò m rele mennaj lòt bò. Epi mwen menm, m pran telefòn mwen m al nan ti kwen, m kache yon fo kache yon kote. Sa ka rive, sa k rive, yo sone pou nèg al manje an aprèmidi al bwè labouyi, mwen menm menm, mwen menm m pa tande son epi seksyon m menm gen tan de la gauche vers la droite, rendez-vous! epi tout nèg nèt gen tan mete yo an pozisyon epi tout nèg e seksyon fòme nan kontwole. Yo mande sèjan Danas fè dekont. Sèjan Danas, tout nèg konnen l nan bi mal, mande l e li ki te sèjan m lè sa a. Sèjan konpayi m a lepòk kiyès li te? E Stanley ki te sèjan konpayi m i nan Simo? Al mande l e frè m. Al mande Danas e frè m i nan bi m pa konn si l chanje kounye a ki bò l ye. Al mande nèg sa yo. A! Lèd enstriktè Emanyèl. Emanyèl menm m byen kontan pou li, kounye a l ap bwè fredi Boston la pase Miguelite ki te direktè akademi an transfere l pou fanm. Sa vle di Madichon Morvan John Colem dèyè tout Manno ap ri la kote li a Kounye la lè yo lè yo di fòme seksyon an yo enstriktè di 2 lagoch 20 ladwat, comptez-vous! Yo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lè yo rive 63, yo pa ka jwenn 64 la. Mwen, m ret nan telefòn, m ap pale, m pa konn si yo sone. Lè yo pa jwenn 64 la, yo met tout seksyon an sou pwen yo, e ni Sèjan Danas tou sou pwen l. Mwen menm menm, lè m rive, m pa jwenn yon grenn aspiran polisye sou lakou a. Map kouri antre anndan m di konsa se soulye m mwen te bliye yon kote tèl bagay yo nèg nouvèl la te gentan gaye Morvan ap pale nan telefòn epi epi menm kote a rive m rive kounye a Manno menm pa menm fè m fè bagay la menm paske nèg yo prepare yon bagay pou mwen paske on de malchans pou mwen de jou davans m te gentan fon frekan a enstriktè a ki te di m mete m an pozisyon a reflechi pou Ayiti pou m bwè yon labouyi. M te di misye negatif, m di sa pa fòmasyon lapolis, sa se bagay fòmasyon militan. Ou pa kab di m mete m sou pwen m atè epi pou m ap bwè labouyi, m pa chen monchè. M di misye negatif sa pap ka fèt epi gwo bri te fèt e m te sèmante m te di misye m pap fè l e misye fè m woule m woule e nòmalman m woule men m pat vle manje atè a, sa e negatif, sa m pat panse Morvan John Colem te ka ap mete l atè sou pwen epi pou l ap manje an menm tan. Sa a m pat wè l nan fòmasyon an, m te di misye negatif e nèg yo te make m pou sa. E Manno a menm te make m pou sa. E poutèt sa, lè m pale nan telefòn nan, epi dayè tou, tout nèg t ap pale nan telefòn, nou te anviwon vennsenk nèg, men yo te bezwen trase yon egzanp anndan sant lan pou nèg k ap pale nan telefòn yo. Malchans pou mwen l tonbe sou mwen, bòn chans pou mwen tou l tonbe sou mwen. Jounen jodi a, si m pa t fè sa, m te ka la. Ti kokorat ki, yon pakèt ti vòlè Aktyèlman la a gen yon pakèt ti vòlè nan lapolis la, yo ta pral rayi m pou jan m ta pral vire, yo ta pral wè m sot anndan sant, men machin m ap woule, men bèl kostim m ap mete, men bèl bagay m ap vin travay, yo ta pral nan vin rayi m pou yo panse ke e menm fanmi m ye avè yo. E sa k ta pral fèt. Men Bondye retire m, men e pa mwen menm non, e pa mwen menm non ki te retire tèt mwen, Bondye. Epi dikou, e dikou, nèg yo, m di misye se sandal m, se bagay tenis mwen, m pa, m t al pran bagay m bay nèg yo pawòl, nèg yo pa menm pran pawòl la menm, Yo fè konplo yo, epi yo jwenn lòt nèg. M te toujou ap ap fawouch yon seri de polisye tou. M toujou ap retire nèg an deyò paske e Preval ki te mete yo, nèg yo pa t pase pase egzamen yo vre. Yon seri de nèg ki sot Mamlad, yon seri de nèg ki sot lwen an deyò ki vini, e e nèg depite, senatè ki te mete yo. Mwen m te toujou ap fawouche yo baz nèg an deyò. Mwen m fòme nèg baz nèg Pòtoprens mwen. Nèg an deyò yo te santi yo vekse tou. Yo te santi yo te toujou ap pot plent bay bòs yo ki vin fè ke E bagay la soti lwen pou yo fè sa yo fè a jiskaske pou m soti ba e pale nan telefòn m pa ta ka chita met on nèg deyò konsa konsa. Men etandone gen on seri de nèg anndan ki te ki pa t ki pa t nan menm pwosesis sa avè nou, nèg yo pa t fè psikoloji, nèg yo pa t fè egzamen, nèg yo pa t fè anyen epi bòs politik andeyò yo, nèg andeyò depite senatè yo mete yo anndan sant. Nèg Preval yo al dèyè on pakèt nèg ki zanmi n Mamlad, y mete yo nan sant lan. Mwen m toujou ap fawouche yo. Toujou ap rele yo baz, fè baz nèg nan mòn parèy nou, fè baz nèg nan deyò nou, mwen kite m nan nèg Pòtoprens, a nèg ki te fè sant avè m yo, m pran nèg Oli Jhon yo, m pran nèg Endyen yo, m pran nèg Djòb yo, m pran yon pakèt nèg, nèg seksyon m yo, Fanelli yo ki t avè m, m pran yo, m fè, m fòme baz mwen. Èske w konprann? Nèg sa yo menm te fache kou kong e poutan y ap pot, yo menm tou y ap pale nan telefòn, lè y ap pale nèg sa yo ap pale nan telefòn, nan biwo y ale wi, y al nan biwo kot enstriktè y al, y al rele moun yo nan telefòn wi paske se depite k mete yo. Se senatè k mete yo san fòmasyon epi mwen m toujou ap fawouche yo kounye a yal pale Morvan yal di e Morvan kap pale nan telefòn maten midi swa epi nèg yo fè konplo on lè m sot fè egzamen epi on vandredi swa Miguelit rele tout tout batayon an sou splanad la men Loulou la Loulou Ottawa la aktyèlman la l ka rele nan show a l di sa l vle la èske w konprann Loulou k te chèf batayon an alepòk.

Èske w konn sa l pa pran fòmasyon akademi yon jou sèlman met variz sou li yon grenn jou? E konsa l ye! Epi ou menm ki vin ou pran fòmasyon an, lefèke w s on nèg ki gen karaktè ou pa pran nanpyòt bagay nan men enstriktè, yo fè konplo plis lòt ti kokorat ki sot nan mòn nan deyò, epi yo pran konplo, yo met ou, yo, yo, yo met ou deyò. Men mete deyò a se tankou yn bòn koz. Vòlsri, yon jou dri m wè w vann John Corlem. Epi, On vandredi yo rele wè yo rele sous planad la yo di misye pale l pale l pale l di eske son nèg pale nan telefòn nou mete w deyò bò isi a eske nou mal mete w batayon ou konnen batayon l pa ka di non l pa ka depi nèg la pale chèf li di yo di wi jou sa a tout batayon ap kriye esepte nèg ki te pat vle wè Morvan Jhon Kòlèm nèg an deyò yo èske w konprann tout batayon tout medam yo dlo nan zye e yo di m e premye fwa on nèg sot anndan akademi moun kriye Konsa, paske Morvan John Colem nan te fè non l, non sèlman l pa t restavèk, epi tou l te konn sèvi ak moun byen, moun ki moun yo. Moun ki te fè efò pou yo anndan akademi yo. E pa t nèg ki te ki te senatè bò lakay yo, yo te konn touye moun pou yo, yo te konn tchwe moun pou yo, yo voye anndan akademi, m te konn ap fawouche yo. Mòmon pa t ko konn politik nan nivo sa a, si l te sal konsa tou, Esak fè gon lòt konpòtman m pat gen menm depi wap blaze yo nèg nan mòn nou ye wè kounya map denonse yo paske pòl e paske depite senatè yo son seri de ponte e de vòlè ki akwentans avèk preval fè preval foure yo anndan akademi pou yo yo la nan 22 zyèm pwomosyon jiska prezan pa etone w pou wè se youn ki di bob se yo wi morvan te vòlè telefòn anndan sant men tonton m pat vòlè telefòn ou wè sa ou konprann sa m di w la la ti bòs sa e mwen k met pitit li malgre m anndan sant m voye pitit li lekòl tonton Pa pèsòn entèpoze ale di mennaj mwen ba l lajan peye tout lekòl la pou li nèt epi m toujou bay misye kòb pou l met kat nan telefòn. Sètadi Morvan John Colem tou soti anndan akademi an vandredi, a lendi l achte on machin 3700 dola ameriken tonton. Fò w aprann sa, on ti Toyota Tercel 2 pòt pou m fè jèn jan m onivo de Dèlma 19 tout nèg sonje sa. M vini an vandredi, a lendi. Tonton m achte yon machin 3700 dola us an 2011 tonton la tonton sa e pa tout nèg ki ka fè sa ou tande sa m di w e pa tout nèg ki ka fè sa tout nèg dèlma 19 ka dou sa dayè ti machin mwen te tèlman bèl m achte l nan men gaby yon nèg ki te mekanisyen o nivo de nasyon zini la sou wout ayewopò a bon bagay mwen e pat menm chèf mekanik tout nèg dèlma konn ti machin sa byen fre epi tonton ou pran kou Ale di Morvan John Gwalè m pa tap janm al vòlè ti telefòn on nèg ti peng peng on ti bòs on ti bòs kap vin travay a bòs kap fè mason ki telefòn moun sa yo ka genyen mil goud ou tonbe lèd tonton lè wap fè sa yo wè w pa gen dosye pou John Gwalè Morvan. Suivez Haïti Kont Uni sur la radio BBJ Internationale. Men se pa li sèlman k fè sa non gon pakèt nèg ki ni nan palè tout kote yal dcpj pou yo jwenn E dosye Morvan John Colem? Yo pa gen anyen. Yale nan garaj Bòs Dòl la bò lakay la, yal mande enfòmasyon. Yo jwenn bon repòt de mwen, tèt yo cho. Misye di ke gon seri de nèg se e Facebook ki ta fè yo vin sou moun, yo pa yo pa yo pa t e ki bagay sa certificat de bonne vie MS. Bob se Fò m moutre w kiyès ki Morvan John Colem paske ou pa M pral bay dosye w la a, m swete ke w pran son w pou w gade pou analize. Pase nou menm, se pa moun ki fè anyen pou nou. Sa a Bob se, men sètifika de bòn viyemès. Sinon m pa tap ka gen papye isi nan lakou Monreyal. Gade sa byen, sa se dcpj. Èske nou konprann? Se dcpj ki bay sa a jèn nan. Sinon imigrasyon pa tap asepte m isi. Le Bureau de Renseignement Judiciaire, BRJ,

Waw gade sa a. M met sa la pou ou tonton. Regade sa a kounya. Ale di nan sètifika de bòn vi e mès ou site a. W ap toujou jwenn nou sou rezo sosyo, nou ka kenpòt kote kote ki gen sitwayen onèt. Konsèy siperyè di pouvwa jidisyè sètifye de bòn vi e de mès.

Konsèy siperyè pouvwa jidisyè sa ou tonbe ladan tonton kounya ou di ke gon seri de nèg ou pa konn kot yo tonbe men ti kèm sa yo yo toujou la paske m konn kote m soti m pa m pa menm jan ak yon seri de nèg men ti kèm lè pou m te sot ayiti ou konprann m achte ti kèm 732 dola zewo nèf na la fò m vin pou ou toujou.

Address, 51 Enpas Jijera, Pyè Anselm. Se konsa tonton, se frè m ki te voye ki te voye lèt denvitasyon pou mwen. E fò te gon pwa pou te pou yo te ba w viza nan lakou peyi Dayiti. Kounye a sa fini la. Bob se Ou di Morvan John Colem gon seri de nèg yo pa al lekòl. Sa se relve de nòt Morvan John Colem reto. Hein. M oblije vin a tout pou ou Pou pran leson tonton. Wè la, m te fè 1000, m te fè 760 pwen sou 1200. Sa vle di pa t yon elèv ki te kreten. Men filo. An. 1181 pwen sou 1700. Sa vle di yon elèv filo ki pa t kreten. 1781 pwen, e, e, 1181 pwen sou 1700. Sa vle di w te yon elèv filo ki pa t kreten tonton. Fò w byen gade. Ale di k pat menm jan avè w. Fò w gade toujou. Men, Reto. Men, sa se Filo, 2004. John Colem Morvan. Men yo la. Legalize pa Ministè Afè Etranjè. Men, Reto. Men yo la, Tonton. Legalize pa Ministè Afè Etranjè. Men kote m fè ekivalans yo isit o Kebèk. Li.

E Bob se, fò m tou di w sa toujou men, sa e twazyèm ane m anndan ANDC, gade sa byen, w ap wè tout nòt yo se AB, ABC, ABC, sa vle di elèv la pa t, etidyan an pa t kreten tonton men, la w ap gade byen, gade byen pou w wè. W ap wè yo pa t kreten. Men, gon seri de kou la w ap tande, ou pa, ou pa, ou pa t janm on jou nan vi w pou te fè kou sa yo paske se ti bout jounalis ou ye sèlman. Ou pa gen pwomosyon menm. Pa gon nèg ki ka di l te nan dwa avan w on jou. Relasyon entènasyonal 2, ou pa t fè bagay sa yo. Dwa diplomatik e konsilè, ou pa t fè kou sa yo. Dwa entènasyonal penal, ou pa t fè yo bòb se. Teknik de negosyasyon, ou pa t fè yo. Pwosesis desizyonèl an diplomasi, ou pa t fè yo. Istwa diplomatik Dayiti, ou pa t fè yo. Dwa konstitisyonèl ou pat fè yo, mond kantonpon an ou pat fè yo, dwa komèsyal e dè zafè ou pat fè kou sa yo Bob se, enstitisyon politik etranjè ou pat fè yo, jewografi politik e jewopolitik ou pat fè yo, lè w wè m ap bay politik etranjè, listwa politik amerikèn ou wè m ap, ou wè m ap analize politik amerikèn e pa konsa m rete m ap fè yo de tèt konsa, se on kote w te ye yo t aprann yo. Enstitisyon e relasyon ekonomik entènasyonal anglè ou pat menm konn konn kou sa yo menm Bob se, men yo la a. Men, aprann yo. Legalize pa Ministè Afè Etranjè. Men, gade yo la a. Fò w byen gade yo. Paske lè w te nan ti lekòl devan Caraïbes FM nan, ou te aprann twa mwa jounalis la apre a yo ba w prezante jounal la, ou panse e menm, e menm, e menm nivo. Ou janm wè m ap prezante jounal? Men, men bilten m tonton. Tout sa yo e relve de nòt mwen. Men yo tonton, anndan ANDC. Men, gade èske w wè e menm bagay avè w. Anbasadè Bonhomme men ki malerezman k mouri nan peyi Dayiti. Men men gade relve de nòt yo pou ta wè si se pa ABC. Gade pou wè. Gade nòt yo pou wè. Men fò gade yo pou wè. Ou konprann? Ou oblije gade yo dbobse. Fò w gade yo, m oblije mete yo devan je w la, ou oblije gade yo dbobse. Sa vle di m ou anba men je w ap gade. Fò w gade yo. Èske w konprann? Gade yo tonton! Men, m oblije vin avè yo, pa bagay m renmen fè men m oblije avè yo. Men, men sèti, men sètifika Morvan John Colem, lidèchip e pwotokòl. Men, gade la a. Sa ou lè gran touryan vin ba vin fè fòmasyon pou nou anndan an. Men, seminè sa yo fò pran yo Bob se sou e men li Bob se pran sa yo toujou la diplomatie des affaires men tout sa yo se seminè ou pou swiv menm si ou etidyan ou blije al pran yo men men legalize pa minis tafè etranjè Bob Men. Bob w oblije chita pou pran yo tonton men. Le metye dotelye e dajan de pwomosyon touristik men. Gade pou pran yo bob se men. Yo pa chita sa yo pa anpil tan se sèlman 5 jou chita w pran yo men. 5 jou sa yo ye sèlman wap pran yo. Epi yap legalize yo pou ou tonton men sa yo pa anyen pandan w se chita ap bwè kleren wap vyole pitit moun ou tap gen chans pou wal pran sa yo men. Le droit diplomatique et consulaire men tout sa yo se seminè yo ye men yo men yo tonton men fò w aprann pran yo jèn nan men yo y ap itiloute jèn nan lè w wè moun ap pale de diplomasi ou pa konprann anyen ou menm se jounalis ti komik w ap fè fè ti jounalis ti komik ou pa pale de moun men men men seminè sou sekretarya diplomatik men. Men, pran sa la a tou Bob se. Al mande madanm Rony Celestin k konsil nan Monreyal, al mande l ki bò l janm pran kou nan kou sa yo. Al mande l ki bò l te swiv yon seminè menm. Al mande l. E ti Bob se. Mande l ki bò l te. Maketing e relasyon piblik men. Hein Bob? Men. Pran, pran, pran, pran, pran, pran sa a. Men tès TFIN ou pou pase tès Fransè Entènasyonal ou isit. Men, 375 pwen pou tès pou konpreyansyon oral. Konpreyansyon ekrit, 285. Men. Yon nèg tankou Bob si w tap ka vini si w tap ka pase tès fransè isi, tès fransè entènasyonal wi, a kisa w tap, ou tande byen? Ou pale byen? E jounalis ti komik ou ye, ou kwè ou ka pase tès fransè entènasyonal isi nan lakou Monreyal, nan lakou Kanada? Menm lafrans m ale yo pa ka pase m ni non, yo di w ke m pase l entènasyonal, kèlkeswa peyi frankofòn nan. Sa vle di paran sa moun ti bob se lò lò lò m oblije vin vin dezapwouve w paske lò moun ou pa konn moun. Où que vous soyez, suivez Haïti Cantoni sur la radio BBJ Internationale.
Ou toujou ap di avoka w ye, m bezwen pou w di nan ki bawo w ye. M bezwen pou w di yon nèg nan ki ba w te pase nan l, ki lekòl de dwa w te pase. Aprè ti lekòl ki te anfas Karayib FM ou t aprann jounalis pou 3 mwa. M bezwen konnen, èske ou janm janm yon gwo dosye lajenès tande Bob C. ap ap agimante oubyen l ap analize, l ap fè deba sou li? Ou pa menm parèt yon nèg ki gen yon kilti inivèsitè. Sètadi ke ou pa janm ap analize, ou pa janm ap fè deba Ale di, o nivo inivèsite, lè yon nèg gentan konnen espas sa se yon espas de refleksyon, danaliz e de deba, nou pa janm wè w ka fè bagay sa yo. Menm de ti mesye k ap byen prezante yon jounal ki rele Gèrye avèk yon ti yon lòt jèn ki rele Pyè, Renèl Rene, di kou, ou anèk e vini, ou kraze emisyon an nan men nèg yo. Se ou jis vini w ap fè divèsyon pou phtk, ou kraze emisyon an nan men de jèn pwofesyonèl. Ke ou menm se fè bwi blablablablabla vin fè jounalis ti komik vin fè moun ri. Poukisa ou pa al tcheke Jesifra avèk avèk lòt nonm nan ki rele tonton Bicha a? Poukisa ou pa al jwenn yo fè jounal avèk yo? Tout moun a ri pi byen, wap fè plis kòb tou. Nan m pral dezapwouve w tonton. M salye tout 8800 moun ki sou Facebook, 8888 moun sou Facebook e nou salye 4500 moun ki sou YouTube yo, anpil respè pou nou. Bob si ou pral pran bye bye nan men w. Se fòk nou fè sa yo pou nou dezabiye nèg ki nan mikwo sa yo epi k ap fè divèsyon e on nouvo batonye de lòd ki tonbe de lòdre dè avoka ki tonbe nan kapital on peyi bagay ki t ap tou ki ta sipoze tou soulve tout moun nèt pou ranvèse rejim kowonpi e Rejim malad sa k gen la, rejim moun fou sa k gen la, rejim kriminèl sa k mete yon seri de bandi nan tout kapital peyi a pou touye moun, epi yo fapel avèk yon marchand de micro pou vin fè divèsyon. Yon nèg ki sèlman kwè nan pye bwa, sèlman, e pa pye bwa non, nan kwè nan machin, yon nèg sèlman ki kwè nan vye kay, yon seri de kay ki moute nan 20 wot, 17 wotè, ou ye nan sa ou l kwè. On depòte. Lan ale nan al pale avè w tonton. Misye fè pòz moralis li. Misye fè pòz se li k pli konn bay konsèy nan la repiblik men misye se yon sa yo rele yon imoral misye tou se yon vyo lè m pa di volè men se yon vyolè menm si ke l se vòl li fè vòl tou pase misye pran on seri de diri nan men oje bovwa onivo de fout fò depò Epil pran nan nan onivo de food for the poor la li al al bay al di ke se pou moun t wen poul ka fè moun yo kado nan plen moman bagay siklòn tout de bagay difisil wi epi l ale lal vann yo a a a a 350 dola ayisyen nou gen nou gen voice yo la nou gen video yo la mpap gen tan poum pase yo paske lè a ap avanse sou mwen fwa se fòm fè yon al sou monferrier dorval. Bob Cesar se yon ti vagabon nan la repiblik. Tande dosye misye. Misye son nèg ki te la nan lekòl Antenò Fime e gen anpil moun ki gen dout, yo pa janm konn ki lè l te fè filo, gen anpil moun ki di l pa fini. E moun ki plis pwòch li yo konnen l pa fini. Misye te marye avèk yon dam ki rele Marie, men nou mete, nou pap bay tout non an, Marie Junior, aktyèlman la ki nan lakou Lèzetazini Damerik ki gen bon mari l kounye a. Men, lè epòk sa, mari sa a potko genyen dizuitan. E paran mari a ki te rale zam nan tèt misye, ki te ba l gwo presyon kòmkwa y ap manje l, ki fè ke misye te oblije marye. Men ti dam nan potko gen dizuitan. E paran yo ki te oblije siyen, yo bay misye yon leson. Avèk dam sa a.

Aprè twazyèman misye pran misye vini li pran yon pitit yon mesye ki nan edikasyon nan peyi Dayiti m pap site non l la men pè Moris li ansent demwazèl moun yo e pè mo misye joure pè Moris lè yo mande misye maryaj misye joure pè a li di vye mo sal e avèk pitit fi pè Moris la Misye fè 2 pitit. Misye fè Robert Céline Junior ke nou konn tande misye nan jounal lap site non misye men misye pa konn kot timoun yo ye on jou. Epi nan menm jou nan menm misye fè pitit sa le 28 septanm 2005. E avèk yon lòt dam ankò ki rele Johanne Baptiste nan menm ane a Nan oktòb 2005, misye fè Rosevelt Céline, sètadi ke yon vagabon ki pran pitit pè Maurice la, li ansent li, li fè pitit sa ki rele Robert Junior Céline 28 septanm 2005. An menm tan tou, yon mwa apre, swa 30 oktòb 2005, li fè yon pitit ankò avèk yon dam ki rele Joan Baptiste. Sa vle di misye gen 2 pitit ki fèt nan 2 mwa. defi diferan. Gade yon imoral! E misye pa okipe pyès timoun yo kote mwen menm mwen avè w n ap pale la a. E poutèt sa, li toujou ap mete yon pakèt vye kay, vye machin, epi l ap voye pwen, e sou medam yo l ap voye pwen pou medam yo ka di afè l bon kounye a, pito si yo te konnen pito yo te rete avè l. Se sa Isaac Forel toujou ap poste yo sou rezo sosyo yo. E pwen l ap voye. Sa se ankèt, n ap fè ankèt, n ap batay. E Li gen yon lòt ti pitit li fèt a menm dam sa ki pitit pè Moris la ki rele Melisa. Men bon non ti pitit la se Roseberdine Céliné. Se pa pou san rezon nou wè misye sot fè kadejak sou Melisa paske non Melisa son non l renmen tout bon vre. Ale di ti pitit la rele Roseberdine Céliné, misye ba l ti non ki rele Melisa. Ti pitit la son ti pitit ki fèt le 4 janvye 2009. Fò m di w ke de pitit sa yo m ap pale nou la a, Lè avèk dam sa a pitit pè Moris la, aktyèlman la a, youn gen 14 an, youn youn gen 14 an, lòt la m kwè l anviwon anviwon nevan yo la a aktyèlman la a l genyen. Aprè medam mesye, misye al fè yon lòt ti pitit ki rele Robèdini Seline an janvye 2010 avèk yon dam ki rele Miland Dezilme. Tout pitit sa yo m ap pale nou la a, misye pa ba yo on mèrd. Avèk da moun li te plis pè, se pè Moris. Paske se plis a dam sa l te fon rete, yon bèl dam ki genyen nan Larepiblik. E, misye te pran plezi l alepòk kòm ti visye, misye chèche chak timoun yo l ba yo menm twa, kat, senk parenn. E dam nan pa janm konn kot parenn yo soti. Premye parenn misye bay Robert Céliné Junior, li ba l Gesner Bellefleur ki se ki te responsab ki se frè mesye ki te responsab radyo Mozaïk la. Aprè sa misye bay menm ti Junior Céliné sa a yon parenn ki rele Jij Dimanch. Jij Dimanch lè m t Ayiti m te konn misye. Aprè misye ofri Mario Andresol, pitit la Mario Andresol deziste kòm parenn. Mario Andresol deziste. Misye bay Jean Claude. Mèt Concorde Hotel nan Taba parenn pitit ankò. E la misye se sa l fè. Mwen pral ba nou dosye toujou medam mesye. Paske lè w atake Morvan tonton m fè rabè pou ou avantyè, ou vin ou fè gwo èrè ou vin atake Morvan. Misye lè dam nan pa la, pitit pè Maurice la, li li arive pran fi l al fè kouche anndan kay moun yo. Gon lè sèvant ki rele Christiane Gon sèvant ki te rele Christiane On jou sèvant lan tann madanm nan sot travay li di madanm nan l pap travay avè l ankò si madanm nan ta gen ret non kay pou kont li madanm nan rele l madanm nan fè apèl avè l l ap vin travay pou madanm nan men l pap travay pou madanm nan toutotan Robert Céline la nou pa konn si se dèyè dam nan l touche nou pa konn kisa si se pwomès li fè l nou pa konn si se menas de mò l fè l nou pa konnen Men fòm di nou son nèg tou kal dcpj deja nan kesyon menas de mò a sou madanm ni. Yal dcpj yo retranche sa dcpj. Kòm son nèg ki gen ora nan kapital la k konn moun, yo jere sa dcpj. Si misye pa ta gen dosye kote mwen menm mwen avè w nap pale la. E wap wè son nèg ki pa gon kilti jan m tap di l inivèsitè la pase lè w nan inivèsite yo fè w travay an gwoup, yo fè w travay ak moun, w abitye travay ak moun. Wap wè misye nan Caraïbes FM li rale zam sou kesnòl lamou pou l te touye kesnòl lamou. Se yo lanmò. Li pa konn bat, li pa konn, li pa konn viv a moun, li pa ka viv kote moun ye. Jan w wè m a moun mwen yo la m ap byen fonksyone, m ap byen viv la, li pa, misye pa gen kilti sa lakay li. Sa vle di, relasyon moun ak moun ak misye, misye se yon nèg ki ka fè relasyon moun ak bèt. Se yon nèg ki ka gade chen, ki ka gade chat, ki ka gade kochon lakay li, men jamè viv ak moun kòmsi moun ak moun. Relasyon moun ak moun, relasyon zimèn, misye, kou sa a pa egziste pou misye. Rayi m di nou son nèg fas karayib la l te nan ti kou 3 mwa epi l vin la a l ap fè bwi ou konn nèg sa yo k te pase nan lise an te nan fimen sa yo vye bagay pyès klasik Hugo ou konprann vye bagay literati se bagay yo renmen epi lè y ap pale blablabla ou menm w ap panse moun ki fòme yo ye anyen yo pa konnen dayè w ap wè nèg la pa gon kilti vrèman de yon nèg ki pase nan inivèsite menm jounal menm jounal l ap prezante a 3 nèg ki pran jounal la pou li l ap fè ti komik li pa bay nèg yo tan pou yo prezante jounal la pou yo pale nan jounal la. Misye, Medam, Mesye, misye genyen 3 frè ke mwen menm ma rive jwenn nan ankèt map mennen avèk nou medam mesye. M salye 9 mil moun ki sou Facebook yo e 4 mil moun ki sou YouTube yo. Misye gen frè l ki te polisye k rele Esnevil Celine. Misye gen lòt 2 frè, 2 bon bagay. 2 bon bagay sa yo, youn rele Dieusibon Celine, lòt la rele Samuel Celine. Se 2 vagabon k genyen nan fanmi an. Se Esnevil Celine ki te polisye a. Se dyesibon e e bon 2 bon nèg ki gen nan fanmi an se dyesibon celine e samuel celine nèg sa yo se 2 jounalis yo ye tou m pa menm kwè youn pa nan radyo nasyonal jiska dat estevil celine a mèdam mèsye se te yon polisye anndan lapolis nasyonal dayiti yo ta pral arete misye se yn non patwouy kote ke yap fon tchèk pwent yo vin jwenn machin misye avèk yon mò. anndan l Estenvil Seline yo arete misye yo mete misye o nivo de prizon kwadèboukè mèdam mèsye misye ta pral sove nan an mwad janvye nan lè ke Brandt ta pral jwenn chans li nan prizon an lè nèg phtk yo te chwazi libere nèg yo nan prizon an.

figure des bandits dangereux donc li fort brant e frè celine a te pami bandi danjere sa yo mèdam mèsye misye pa nan lapolis men lè privè moute lap kòm misye te manb kabinè privè jan nou wèl tap ranse nan nan caraïbe fm nan misye te nan te manb kabinè privè misye fè frèl la Kite polisye k revoke paske yo te jwenn kadav anndan machin li an menm jan nèg baz galil yo e mario andresol abitye arete yo avèk avèk avèk mò anndan machin yo a enben e konsa frè robert celine a estevil celine yo jwenn mò anndan Kad anndan machin li, misye bay manti o nivo dcpj, misye di o wi se vòlè yo te vòlè machin nan, li vin jwenn machin nan, o wi li vin jwenn machin nan, li pat konnen si te gen mò anndan li. Yo, li pa gen agiman, yo arete sa yo met nan prizon kwadèboukè, lè Mateli, vagabon yo lage Clifford Brandt lan, frè misye a tou tou sove tou. Où que vous soyez, suivez Haïti Cantonais sur la radio BBJ Internationale. Ebyen misye pran frè l la, Lal lagel nan men privè lal lagel nan men privè li vin sekirite privè anndan palè nasyonal mèdam mèsye lè privè sot moute prezidan. Gwo mesaj mwen vin pote Nan frè ak sè nou vin tonbe Chak fwa yon pitit pèp la tonbe. Men modèl moun kap. pale moun mal medam mesye men model moun yo met mikro nan bouch yo men sel ayiti pou jwenn yon imoral konsa vin ak mikro vin ap pale vin fè jwèt phtk pou yo pou gade si ya gade jovenel nan prizon la a pou ya gade si ya gad jovenel o nivo palè nasyonal la misye gen dosye toujou medam mesye temal nan tiwa m ban m yon minit.

Menm jan nou wè m bay dosye Benoît Laguerre la, sa vle di depite istorikman palan fò m pale nou a Anicker Sen Jan di Sid pa janm gen bon depite k reprezante li toujou vòlè. Menm jan nou wè m bay dosye Benoît Laguerre kòm ansyen vòlè nan Lèzetazini Damerik lan en ki vin Ayiti la k vòlè nan kòb Petrocaribe se yon kesyon de li se nan ki bò sa li se nèg la Lamothe yo yo e e pou sa nèg la mouri jis jis jis nèg FAES la mouri jis Lèzetazini an. Ebyen mesye, medam, mesye, depite sa te nan 47 tièm lejislati sou lavalas, epòk 2000, 2004 yo. Misye te sòti o nivo de Anikè, misye te depite o nivo Anikè e Senjan di Sid. M pral ba nou non misye, e m pral ba nou non misye pandan mwen menm mwen avè nou nap pale la.

Misye te pran plezi l nan bay bandi Lavalas yo machin Paleman an, machin ofisyèl la, machin Paleman ba li menm, vit tete ofisyèl kote ke yo pa ka kanpe l nan wout, li te toujou bay nèg yo al fè move zak onivo peyi Dayiti. Pase vaga, pase dwòg, pase iks, pase yigrèk pou li touye moun. Yo te sispekte machin depite a nan vye zak lapolis nasyonal Dayiti. Ebyen, Bob C te vin gen enfòmasyon an nan men l. Novanm 2001, Bob C moute oniv a senkè di maten nan radyo Karayib, mèdam, mèsye, misye kouri di konsa ke gen yon depite nan 47 tyèm lejislati a la ki pral cho, yo jwenn machin ni nan touye moun, yo jwenn mò nan machin ni, yo jwenn machin n ap bwote dwòg. Misye bay on depite ki sot nan sid peyi a, misye kouri bay li medam mesye, chanbre dè depite a kouri pran nòt, yo kouri rele depite a, nèg ki te nan komisyon jistis anndan chanm anndan chanbre bas la, epi yo konvoke polisye a medam mesye. Sa.

Ebyen, depite a fè yon zanmi n ki te jounalis tou k rele Kenson Jean Louis, alepòk, Kenson Jean Louis sa a, li te nan Signal FM. Kenson Jean Louis rele Bob se pou depite a, l yo bay Bob se yon randevou, lè sa a misye te gen yon ti vwati ki gen volan adwat. M ap pale nou la medam mesye, 2001, lè sa a se bagay segond m ap fè epòk sa yo wi medam mesye. Misye te gen yon ti vwati ki te gen volan a dwat a lepòk, msye, yo nan baz depite a kote tout nèg lavalas yo te konn reyini, jwe domino, manje, tout nèg ki depite, tout lòt nèg ki bagay, menm Miray Jeriko te konn al nan zòn sa tou men misye te plis ale pou bay ti fanm ni fè ti djòlè li a lepòk jèn ti gason. Misye rive nan nimewo 9, Pòtay Leyogàn, nan lakou kay Sedonya a. Nan lakou kay Sedonia, se la tout nèg Lavalas yo te konn bagay, la yo te konn fè magouy yo tou e la yo te konn negosye gwo kòb. Misye al jwenn Depite Placide sou sou demand Kenson Jean Louis ki te ki te ki te jounalis lè sa a onivo de radyo Signal FM ki te bon zanmi Placide Jean Placide li menm ki te depite Anikè epi epòk sa a Jean Placide Depite a bay misye on pakèt lajan, bob chèk, jan nou wè misye gen chèk nan ministè dè finans, nan ministè defans lan la, nou gen, nou gen on kopi chèk kote misye te touche 4 mil dola US, plis lap touche 40 mil goud nan près nasyonal, plis gon, gon kòb ankò lap touche nan èpòt la la, sou DG meiy a la, ke montan an poko revele, men, men misye alepòk misye gen, gen madanm li ki te konn al pran chèk sa anndan, anndan èpòt la pou misye, enh, Bon chinwa yo m salye nou grand pèfòmans nou travay anpil pou dosye sa anpil respè pou nou msye ale la gwo pil lajan bay misye nan nan nan nan enpa nan nan nimewo 9 pòtay leogàn nan lakou sedonya a depite a bay misye pil kòb idi dosye a cho nan menl monchè pa bay li msye Tout moun ki t ap tande radyo Karayib alepòk etone lè yo wè Bob Sevi nan demen maten misye di dapre ankèt radyo Karayib mennen depite Jean Placide pa nan dosye sa ni de lwen ni de prè misye frèt dosye a pou Placide epi menm chanm dè depite a oblije ankèt la pa janm abouti paske Bob se touye l paske w konnen l gen gwo vwa l pale anpil li fè bri le maten epi Karayib alepòk se li sèlman moun tande.

Pou ke Patrick Mousillak pran, fè vin tounen sou moun la apre mèt Monferrier Dorval fin mouri, fè vin la vin fè divèsyon pou phtk pou wè si ya pase dosye kidnapè asasen sa yo nan, kòmsi, ya pasel kòm yon lèt a la pòs. Èske w konprann? Lè la bay blag le maten, fè divèsyon, fè traktasyon, epi fè, fè, fè ronn. On nèg pa ka mouri vandredi swa, lendi maten w gentan prezan nan yon jounal. Sa w vin fè, epi depi konbyen ane ou pa vin nan jounal sa la a? Depi konbyen ane? Epi nou gon batonye k mouri, olye ke w ta vini w ta di yon batonye mouri w vin kanpe Pou ap defann li ou vin ap fè divèsyon ap gade oh wi batonye a avoka kato yel tou wi avoka kato vin fè pòz gwo anketon vin fè divèsyon pou phtk pou wè si ou te ka vin lave palè nasyonal al remèt phtk lajan sa a nap mande lajenès toujou lè nap manifeste mande pase mande bob se lajan an kòb li pran an si lap separe l pou l separe l oubyen remèt lajan a phtk pou yo kontinye.

Bon! Madanm, mesye, mèt Monferrier M salye 9000 moun ki sou youtube, facebook la anpil love pou nou mesye Kote etwal mwen yo ki sipoze fè mas anba bat bravo pou lajenès la la M sipoze wè etwal mwen yo Èske w konprann? On sitwayen onèt kòm John Colem Morvan, èske ou konprann? On seri de ti vagabon k ap vòlè nan yon peyi konnen pou w ap vin pale. Yon tonton k di fane Fenelon Sendoy di ban m bay etwal men ti Nègès di volim. Ti mesye, lage etwal anba e sa k rele la lune des étoiles la la m sipoze wè l la a. Paske on laj sa yo, Se mwen k ka mete vagabon toutouni pou nou nan kapital la, se pou sa tou yo di yo wi, Théo tchwe, Théo tchwe. Yo yo yo Fò m fò m ba nou yon leson pou m konnen lè nou kenbe mikwo nan larepiblik se pèp pou nou defann avè l. E pa ti afè enterè pèsonèl nou al fè vye kay nan twen e pa sa pou nou pral chèche paske n vagabon. Men sa pou nou konnen mèdam mèsye, 2 pitit nou e misye konn ap pale ni Robert Céline Robin Céline Junior ni Ti Mélissa Ti moun sa yo misye pa menm konn kot yo ye ditou. Lè dam nan vin renmen avèk yon militè ameriken, dam nan vin renmen avèk yon militè ameriken, vini pou pran dam nan, misye vin ap fè jalouzi, li ret nan radyo karayib, li rete l di gon seri de nèg ki fè pòz militè yo, ki soti Lèzetazini damerik, poutan se kidnaping yo vin fè nan peyi a. Se sa l rete E yo pot plent pou misye o nivo anbasad amerikèn. Dam nan al mande viza anbasad amerikèn yo di dam nan yo pap bal viza paske fòk li ta vin a maril. Misye lè misye tal mande viza misye te metel marye ak dam nan el potko janm el pa jamè marye a dam nan vre. Epi de dam nan menm lè yo rive yo wè non anbasad la kòm moun ki marye yo dil fòl a vin a maril kiyès ki maril lèl mande yo dil Robert Celine. Dam nan ale 2 fwa yo dil menm bagay la Epi medam mesye se militè ameriken an dam nan vin renmen an ki fè yon fiyansay pou dam nan ki parèt a ti chapo l a ti kaskèt li nan tèt li lè sa misye di gon seri de nèg lòtbò kap vòl ki vin nan peyi a y ap vin fè kidnaping epi y ap fè pòze militè ameriken yo ye yo pot plent pou misye anbasad amerikèn mande misye si l ka moute lèzetazini kote m renmen m ravò n ap pale la. Mande misye sil ka pran avyon la pandan mwen mawon ap pale. Se nòmal pou misye fè piltik kay sa yo andeyò nan ton fè biznis paske se la w blije refijye w. Men le pwoblèm se ke lè w ap mouri tonton e bòkò k ap swanye w tonton. E bòkò k ap swanye w paske w pa travay pou peyi a gen lopital nan ton. Ou pa travay tonton. Pou genyen yon sant yon bon sant sante nan twen ou pa travay pou moun ki nan twen ki enfimyè pou ki pou yo vin enfimyè tonton paske ou touj ou kòb ki pou ka fòme moun sa yo ou vòlè yo sou privè ou vòlè yo sou jovenel moïse la ou prè yo nan koripsyon yo pap itil ou anyen tonton lè w malad wap wè ki rezilta sa m di w la sa m di w la w pral wè kisa l vle di. Aktyèlman la 2 timoun yo la map m gen foto youn nan men m la bon m gen foto tou lè 2 M gen foto youn nan men m la kote ke l gen tan gen etwal sou do l a 14 an nan nan lekòl li l antre nan bagay militè nan Marines e timoun sa yo jis an Ewòp de lwès e non yo chanje la nouvèl mèdam mèsye fò m di nou n fò nou tou konnen n la anyway la nouvèl Robert Céliné Junior li pa rele Robert Céliné Junior ankò mèdam mèsye aprann sa la lòt

E timoun yo non yo chanje jiskaske militè ameriken an pran timoun yo nan peyi Dayiti pandan mwen menm avèw nap pale la timoun yo nan lwès de lewòp mèdam mesye.
Où que vous soyez. Mwen imoral kap fè moun leson menm pitit li li pap okipe kiyès ki pral pase ti twal nan vizaj ou lè w lepè ou konprann Lò lepè gade w nan tribinal la avèk Melissa m bay dosye a ou soti pou pou te manje m poutèt m bay dosye a menm jij depòte yo sou dosye a pou yo ka jwenn pwomosyon tèlman w pwisan nan la Bravo repiblik. pou la jenès entènasyonal.
Mèt Monferrier Dorval Mèdam, Mèsye tonbe nan peyi Dayiti kou krab! Malfetè yo, asasen yo, kriminèl yo asasinen Mèt Monferrier Dorval, Batonye de lòdre dè Zavoka nan kapital peyi Dayiti, Mèdam, Mèsye. La premyè fwa nan listwa repiblik lan ke yon batonye de l'ordre des avocats, medam mesye, yon rejim, yon seri de nèg nan peyi a arive asasinen. Okipe pyès nèg nou wè kap voye ti manda bay bay batonye AI. Se poutèt sa lè batonye a tonbe an sam an vandredi epi deja an samdi yon week-end Epi pou gentan gen bagay seremoni k fèt, gentan mete batonye a i, bagay sa te ban m pwoblèm. Bagay sa te ban m anpil pwoblèm nan Larepiblik lè batonye a tonbe an vandredi, epi an samdi gentan gen yon lòt batonye. Medam mesye, sa t on ti jan endinye m ki te pouse m a panse. Batonya nou konn tout presyon lap pran de nèg palè nasyonal yo sè dènye tan paske nèg palè nasyonal yo fòk yo òganize eleksyon si gen yon bagay nèg sa yo ap prese pou yo fè la se òganizasyon eleksyon paske a tou pri yo konnen kesyon kat dèmalòg yo a depi yo fèl yal nan eleksyon yo tou pase nèg phtk sa yo e dayè Si nèg phtk sa yo gon nèg ki gen yon pati politik oubyen yon opozan politik anfas yo l rele Morvan John Colem. Pi gran opozan politik nèg phtk yo gen anfas yo li rele Morvan John Colem. Ale di kesyon tande pati aa, pati Petit Dessalines, pati lòt bagay Céant, Pati X pati Y yo, nèg sa yo pa gen pwoblèm avè yo ditou ditou paske yo konnen yo menm yo menm kowonpi yo anba a. Men, lè yo konnen Morvan John Colem sou gran ekran anbasad amerikèn ap met dosye vagabon deyò, lè yo konnen Morvan John Colem anbasad Kanada avèk anbasad Lafrans sou gran ekran blan ap tradui, Men nèg yo gen gwo pwoblèm ak sa. Se sa k fè w wè y ap mache tout kote, epi kounye a la y ap mande menm dcpj. Menm dcpj ale wi pou o wi pou yo bay dosye mò Van John Carlin. Poutèt sa m ap di nou mesye, si m te vòlè an, lè w nèg vòlè anndan akademi, yo tou fè dosye w voye anndan dcpj. Ou pa gen chans pou non w pa tou rete la sou konpyitè. Epi nou kreten mesye. Nou kreten si n bezwen dosye Morvan John Colem a Lakademi, Miguelite, ou rele Miguelite ki te direktè de Lakademi. Epi dosye a sipoze la. Ou pa gen dwa pase anndan Akademi ou pa gen dosye ou la non. Nan n ap voye vant nou, n ap fè yo ri nou. Tout 877 nèg venndezyèm pwomosyon yo, tout ap ri nou. Sof nèg m te konn fawouche an deyò, ki sot an deyò Preval te mete yo, avèk senatè Lanbè, lòt senatè yo te mete yo. Sèl yo menm ki pa pou yo ale m te konn fawouche yo twòp anndan sant lan.